Kòman nou ye timoun? Mèsi paske nou pase sou chanèl la. Si se premye fwa ou vin bò isi a, non pa m se Ashley. E si ou deja abòne deja, mèsi paske ou retounen ankò. E si ou poko abòne, pa bliye avan w ale, fè sa, kite yon kòmantè pou nou, yon like, epi an nou kòmanse. Kòman nou ye timoun? Mèsi paske nou retounen sou chanèl la. Si se premye fwa w pase bò isi a, non pa m se Ashley. E si ou deja abone deja merci paske ou retounen So m gen lontan m pa pase bò isi a M gen lontan m pa poste yon video timoun So jodi a mwen retounen avèk yon video pou nou Mwen pral fè makiyaj mwen jan nou ka wè a Mwen ap itilize yon bagay ki rele Hermes glue Lè w itilize glue a tankou an di si w ap sòti w ap fè tout yon jounen deyò ou dimwens w ap fè tout yon nwit deyò Ou ka itilize Hermes glue paske li fè tout Plim sousi a rete an plas epi map itilize yon ti spoolie yo rele sa spoolie mwen achte li sou amazon ou achte yon pakèt m kwè pou 5 dola ou 10 dola nenpòt 100 200 ya vrèman cheap ok so kounyea jan nou ka wè a mwen fin pouse sousi a monte mwen kite hermes glou a sèch pou on little bit paske se pa yon move glou li ye se pa pou di li ap rache plim souse w anyen konsa non li fasil pou retire li epi jan nou ka wè a map itilize yon kreyon pou m fè sousi m epi kreyon sa li sòti nan wet n wild um epi map itilize yon koulè mawon paske mwen pa itilize kreyon nwa pou m fè sousi m mwen itilize koulè mawon ok jan nou ka wè a mwen jis ap swiv tras sousi mwen deja. Mwen pa fè yon ekstrè tras mwen jis itilize kreyon an poum swiv tras sousi pam jan nou ka wè a. Ok kounye a mwen ap fil kote ki pa genyen ase de cheve yo mwen ap fil yo en. Ok Um ou ka itilize nenpòt sa ki fasil pou ou gen moun se um, se poud lan ki pi fasil pou yo pou yo fè sousi yo gen moun se pomad epi gen moun se kreyon mwen mwen renmen kreyon an paske li ban mwen plis opòtinite pou mwen konnen ki sa m ap fè ok kounye a m ap itilize yon ti poud pou mwen ka mete nan sousi a pou m ka fil kote ki manke cheve yo toujou ok. E pi jan nou ka wè a, lightly mwen ap fill sousi a pa devan. Kounye a mwen fini, mwen ap itilize yon lòt spoolie pou mwen ka bwose tout kreyon an paske nou pap vle kite mak la konsa. Ou ka fè li jan ou vle ou ka vire tèt ou a goch si pou vire tèt ou a dwat nenpòt jan pou vire tèt ou a pou kapab fè sousi a ou ka fè li paske ou pap janm konn fè sousi a nan yon sèl pase paske gen anpil moun ki toujou ap di oh se sousi a ki pwoblèm mwen pou jiska prezan pafwa mwen struggle ansanm avèk sousi a alright so ou pap aprann ni yon sèl jou se

Ok kounye a mwen ap itilize menm concealer sa pou mwen ka mete an ni sou do zye m paske nou ap bezwen ni pou eye shadow a ka parèt byen bèl paske jodi a nou pral fè yon eye shadow mov epi byen fasil ok so kounye a m ap itilize eponj sa pou mwen ka blende li ok.

Kounye a map netwaye sousi a anlè a sa pa vrèman nesesè pou fèl paske ou ka fè sa lè wap fè lè wap mete fondetyen an nan vizaj ou men mwen mwen renmen fèl konsa paske jan nou ka wè a sousi a parèt pi clean pi bèl ok epi poum fè anlè a mwen itilize yon lòt concealer ki se mac mkwè NC 45 NC NC 50 M pa sonje nimewo a paske mwen itilize concealer sa paske li vreman menm koulè ansanm avèk po m paske lè ou itilize yon concealer ki menm koulè avèk po pou fè sousi a anlè a pou netwaye sousi a anlè a li pi bon paske lè ou fè foto li pap parèt blanch men si ou itilize menm koulè ou itilize pou doz yo la anlè a lè flach la parèt la parèt twò blanch ok.

Epi mwen pa blende li mwen jis plase eyeshadow a nan kwen zye a mwen pa blende li ok nou pral blende apre men kounye a pa gen blende.

Pase jou sa se te yon lazy make up day. M tap soti jou sa paske m pat gen tan pou m te fè tout sa m te vle fè yo men m fè yon bagay byen fasil. Dabitid ti moun lèm fè makiyaj mwen, mwen pa ale pyès kote. Mwen fin fè makiyaj la apre sa mwen lave vizaj mwen epi mwen retounen back about my business ok. So yeah Most of the time lè nou wèm mwen fè makiyaj mwen, mwen just

So mwen mete li half way paske mwen pral itilize yon lòt ankò pou mwen mete nan kòne a jan nou wè m ap fè a. Epi nou gentan preske fini avèk figi an tou, avèk, I mean, avèk zye a. Ok, nou poko fini avèk vizaj la. Ok. Epi jan nou ka wè a, mwen jis plase eyeshadow a nan kwen an epi mwen yon ti jan konekte li avèk lòt de yo paske nou pa sèlman vle plase l konsa epi pa konekte li. Epi kounye a mwen itilize menm bwòs sa a mwen te blende pwent eyeshadow mov fonse a, epi mwen mete yon ti eyeshadow mov ladan ankò, epi kounye a mwen jis ap konekte tout bagay ansanm. Jan nou ka wè a timoun nou wè jan bagay la bèl, jan makiyaj la bèl ansanm avèk yon sèl yon sèl koulè ok. Epi nou fini kounye a sa mwen fè mwen pran eyeshadow mov fonse mwen te itilize avan epi avèk menm ti bwòs lan kounye a mwen jis ap blende 2 pwent yo ansanm pou nou konekte yo paske ou pa ka jis mete eyeshadow a konsa epi ou pa blende l timoun li pa bèl li pa bèl epi l pa difisil tou ok so kounye a nou ap itilize eyelashes nou mwen ap itilize Oh God. mwen ap itilize tweezer mwen, mwen gade anba, toujou gade anba timoun. Mete um lashes it's not hard. Li pa di, ok? Ou jis mete glou a ladan, ou gade pa anba, epi ou depoze li nan mi tan do zye a, sou plim zye a, ou depoze li, epi apre sa ou pran pwent lan, ou konekte l avèk

M pap bay moun konsèy achte l, gen lòt ou ka achte. E pa pou di m pap bò konsèy pou achte l non, ou ka achte l paske li son bon krèm. Men timoun, ti bagay tou piti sa nou wè a, m ta achte l 89 dola. Rezon ki fè m ta achte l son gift card mwen te jwenn pou fèt mwen, I think, nan, pa pou fèt mwen, I don't remember for what. Son um, Sephora gift card, non, pou Valentine's Day, Marim nan te fèm kado on 200 dola sou li. Non, 300 dola sou li. So, mwen ale, mwen itilize li pou sa. But, no. Apre sa, mwen itilize primer Tatcha a tou ti moun. Ki vann 54 dola. Pou ki sa? I don't know. Like I said. Son gif li te ye mwen itilize li. So, yeah. So kounya nou travèse nan fon de tè map itilize NC 47 NC 47 mwen achte li nan mac epi jan nou ka wè a mwen speed pati sa paske mwen konnen tout moun kounya yo konnen koman pou itilize fon de tè epi map itilize yon real technique brush epi janm di nou an timoun Toujou mete yon moisturizer, yon krèm. Gen yon moisturizer mwen konn itilize ki rele Nivea Soft, li vrèman bon anpil. Ou jwenn li nan CVS, Walgreens, Walmart. Ou ka achte sa paske li vrèman bon. Epi ou toujou bezwen yon primer. Favorite primer mwen se... Um, oh my God! M bliye non primer m toujou itilize all the time nan.

fè figi a genyen fòm ni ba ok so jan nou ka wè a nan lòt bò a ti moun pa konnen ki pwoblèm mwen mete twòp so li te yon ti jan difisil pou mwen pou m blende l but m de blende l anyways alright but fond de ten stick sa li vreman bon ou ka mete l nan tout vizaj ou but mwen m itilize l pou m ka contour paske li pi fasil ok jan nou ka wè a m ap itilize bwòs epi ansanm avèk eponj lan paske m te yon ti jan mete twòp nan bò sa kounye a nou travèse nan nen an mwen ap itilize ti bwòs sa nou wè a pou m ka bay nen an fòm ok kounye a n ap itilize yon ti liquid blush liquid blush sa li soti nan Juvia's Place mwen pa sonje kòman non an rele epi m ap itilize eponj sa pou mwen ka blende li Alright, kounya nou wè kòman l look. Ok, timoun poud sa, m tande moun konn ap pale de li. So mwen deside pou mwen te eseye li. But it is not for me. Ok, li ka pou lòt moun, but li pa pou mwen. M pa konnen si se koulè, paske m kwè yo gen 3 koulè, yo gon woz avèk koulè sa epi yon lòt koulè. Lòt koulè mwen te vrèman bezwen an, yo pat genyen l, so mwen Reziye mwen te pran koulè sa. Men timoun franchman pou m di w, m pa di poud lan pa bon non, li bon but li pa pou mwen ok so premye fwa m itilize l I guess l ap dènye fwa ou di mwens m ka sere li m itilize l sou yon lòt moun si l bon pou moun nan ou di mwen si yon moun renmen l m ka fè l kado l paske yeah li pa pou mwen m ap retounen back

Sa a kounye a jan nou wè map clean contour line nan se avèk beauty um, Huda Beauty an mwen te itilize. Ok jan nou ka wè a mwen ale mwen pran Huda Beauty mwen mete poud mwen paske janm di nou an se poud prefere mwen epi mwen vrèman renmen li. Ok kounye a jan nou ka wè a mwen itilize bwòs sa a pou mwen ka retire rès poud ki rete nan vizaj mwen an paske nou pap mache nan lari an konsa. Epi an menm tan mwen ap bronz face mwen pou l ka pa parèt twò blanch ok. Te gon grip san rete, touse. I don't know like m toujou gripe timoun like all the time. Kounye a map contour nen mwen, mwen itilize bwòs sa ansanm avèk yon poud, poud lan soti nan Juvia's Place, ok. Sa son video mwen gen la yon bon ti moman, um, I don't know, pafwa mwen just like Pase moun pa konnen tankou a content creator anpil travay li ye tankou ou chita ou filme video a epi apre sa ou edit li epi pou ou download it's a lot of work ti moun it's a lot of work espesyalman sou ap travay ou gen fanmi ou whatever but son bagay ou renmen makiyaj son bagay mwen vreman renmen m ka chita m fè makiyaj chak jou pou tout on jounen. Mwen pap janm bored, ni m pap janm fatige, ni m pap janm plenyen pou sa. Because I like it. Epi tou pafwa, ou gen dwa fin fè tout travay sa, epi ou pa menm jwenn moun gade l pase sa. But it's ok. Alright, it's ok. It's ok. On jou tout bagay ap vini. It's ok. Jan nou ka wè a kounye a, mwen travèse anba zye a pou m ka fini avèk zye a. Mwen itilize menm eyeshadow. Um, mov fonse a pou mwen pase li anba zye a kounye a mwen pran yon kreyon nwa ti moun li parèt tankou li fè mal bat li pa fè mal epi map mete li nan waterline ok kounye a mwen pran blush mwen mwen ap itilize blush mwen mwen mete li nan vizaj mwen epi nou fini

fix a fluid um, yeah sa m daba di a m ap kite l pou yon lòt videyo koun ya m ap itilize ti fen sa yo mwen achte yo online ti moun mwen gen tout koulè mwen gen blan, mwen gen woz mwen gen ver euh, mwen gen ble ah, m gwa paket koulè, ok? So kouni a nou travese nan bouch mwen ap itilize yon kreyon pou m ka trase bouch mwen. Kreyon sa rele kola li soti nan Juvia's Place.

Ooh epi zanno m klere. Kounya nap mete maskara an ba zye a epi mwen pral blende fo lashes lan ansanm avèk lashes pam ansanm avèk maskara an menm tan. Epi nou a fe e ni.

Ok timoun sa se final look la na di m sa nou panse si ou renmen video a pa bliye ba nou an thumbs up kite yon kòmantè pou mwen si ou poko abòne pa bliye fè sa avan w ale epi ma wè nou nan yon lòt video bye.